Medam se msye la famille kouman nou ye m pa janm sezi konsa eske n te konnen se neg opozisyon yo sak te anfas jovenel moise ki te konn ap fè peyi lòk tout tan yo neg sektè demokratik yo ki kreye gang sa ke Vitelòm ap dirije jodi a. Mwen menm se jodi a, m sezi, sezisman pran m lè m tande Vitelòm ap met pawòl atè, l ap site yon seri de non nan kad yon konferans de près ke l te bay e nou di mèsi ak jounalis sa yo ki sakrifye vi yo malgre tout risk ke Sa gen, yo te deplase al tande Vitelòm. Lèzanmi, Vitelòm pale, Vitelòm site non, Vitelòm mete pawòl atè. M pa pale anpil, se m fè w tande. Vitelòm ki t ap reponn kesyon jounalis yo, ki te poze l kesyon konsènan lyen li genyen avèk John Joël Joseph, nou konnen, ki te nan touye Jovenel Moïse, ki site non l tou. Gen koze. Mwen m di nou m sezi. An tele, vite lòm, pataje video sa pou lòt moun kapab tande zen an tou. An ale, an tele vite lòm. M ap raple nou vite lòm sa, misye gon gang kap feraye la nan zòn tòsèl, nan zòn pènye etc. Se gang sa kap terorize moun anwa la. Ann tande l kap pale. Ann ale. Kap fèt la pa ka entimide m. Nèg yo panse ke yo ka jete m, men yo pa fasil pou yo jete m. Map di yo tou, m pa kwè w ap lage anyen sou lè rezo, ni tou m poko ap site oken non. Wi televize,
mwen salye popilasyon an. kap gadem la pèp tòsèl la bènye ti moulen dyaspora yo tout kamarad yo m salye nou jodi an m santi ke m ere paske ke m ka kanpe pou m fè ti pwen près sa pou m mete popilasyon m nan konfyans. pou m fè yo resanti ke mwen la pou yo e m toujou la pou yo. Pou yo pa gade egzakteman sou sa k ap di ni sa k ap pase, pou y ap viv avèk emosyon ni y ap viv ak tansyon. Mwen vle dirèkteman pote yon presizyon pou yo ka konnen dirèkteman pwoblèm k ap pase a. Kisa ki gen ladanl? M vle fè ke tout popilasyon an, tout sektè politik la konnen ke travay yo wè kap fèt la se pa yon travay m te ka di w jan lapoli di ke yap fè operasyon. Mwen vle yo pote yon atansyon trè klè. Ou yo okouran ke m tap goumen avèk sektè demokratik. Nou te gen yon bi ki te byen detèmine, nou te gen yon angajman ke nou te pran. Tou swit, nou te vin aprann ke yo te arete senatè John Joel. Nou vin gade ke gen yon nòt ke ki sòti. Imedyatman nòt la fin sòti, gen anpil nèg ki panike. Gen anpil nèg. ki boulvèse. M kwè ke nou konnen klèman direktè lapolis la, li sòti nan sektè demokratik, se Nenel ki bay miche. M vle fè nou konnen ke batay k ap fèt la, li pa yon operasyon dirèk. Si l te yon operasyon, m panse ke nou t ap wè lapolis t ap fè arestasyon, yo t ap konfiske, yo t ap di tou tout jan de. destriksyon ke yo ap fè yo, pou ki rezon ke yo ap fè yo. M kwè ke yo antre nan plizyè espas, yo konnen ke nan espas yo se pa la m loje. Yo kraze, yo fè yon pakèt zak vagabondaj, ke yo konnen menm sa y ap fè a, se pa li menm ke la lwa otorize yo fè. Men yap fèl yon fason pou fèm kouri, pou fèm pè, men sa pa ka fèm pè, ni sa pa ka entimidem. Mwen vle fè nou konnen ke moral mwen a 1. Map kontinye batay nan lit politik lan. Map kontinye lite tout sa ke poum fè, map fè yo nan sans kem dwe fè yo. Mwen vle fè pèp Tòsèl la konnen, rete vijilan. Mete moral nou a 1. Pa kouri. Ni tou pa panike. Sa k ap fèt la pa ka entimide m. Nèg yo panse ke yo ka jete m, men yo pa fasil pou yo jete m. M ap di yo tou, m pa ko ap lage anyen sou lè rezo, ni tou m poko ap site oken non. Men m vle gouvènman an pran sa an kè. Yo pran nòt. pou yo konnen ke gouvènman sak la se nou menm ki akouche l. Sonje byen ke Andre Michel se sèl nèg ki te toujou ap batay li te di ke barikad la se te sèl mouvman ki te pou fè nou sòti nan sa n te ye a. M ap raple nou tou, apre Leon Charles te fin fè entèvansyon ke l te fè a, se Andre Michel ki ta al pote plent o nivo kabinè denstriksyon. Jodi a la l te sòti yon pwen de près, li te di gen yon operasyon k pral lanse ki te operasyon tit li se te krisifye Jezi, libere Barabas. Operasyon an kòmanse dirèkteman sou mwen. Men m ap fè l konnen ke pa gen kouri ki pa gen bouke. Pa gen nèg. kap kouri ki pa gon kote poul repoze mwen rete tèt frè map kontinye a fèm konviksyon m m pap dekouraje nan lit la sak fèt yo pap entimidem ni yo pap kraze moral mwen paske m konnen kan menm jodi pa demen nap vin chita menm kote n konn chita yo mwen konnen kanmenm jodi pa demen nap rankontre menm kote ke nou rankontre a. Ou menm kamarad, mwen pako ap site non ou, kòm kwa ke ou rele m ou di m ke pou ke gon rezolisyon nan sa kap pase a son antant ki pou fèt ansanm avèk Frantz Elbe, map di w sa, mwen pa gen oken antant ke map fè Frantz Elbe, rezon pou lakèl. Jodi a si Frantz Elbe ka kote l ye a, se atravè de lit mwen, se atravè de batay mwen, se atravè de konviksyon m ke m te mete deyò. Ou menm Clivens, ou chita avèk Babekyou, ou panse ke ou ka entimide m, m ap di w yon sèl bagay, pouvwa a li enfeme. Jodi a la a ou nan DDO, ou ka fè tout sa w vle, ou mèt kontinye. Men m ap fè w konnen ke. Si ke m gon pwoblèm avèk lajistis, lajistis ap fè apozisyon l sele sou byen an e byen an ap devni o pwofi de leta. M pa panse ke nou ka kraze jan n ap kraze a. De tout menm, mwen vle pote yon atansyon avèk popilasyon an. M ap di nou sa klè, mwen pou nou, nou pou mwen. Rete fèm, rete vijilan. Pa bay tèt nou pwoblèm. Mwen la, mwen bèl e byen vivan. E anyen pa ka entimide m. M ap rete avèk fèm konviksyon m e m ap lite jiskobou. Jiskobou. E m prale jiskobou. Mesye yo, m ap ba yo moulen pyès yo avan lontan. Mèsi. Nan entèvansyon sot fè a, èske sa ta vle di ou te konn fè dè batay avèk mesye SDP yo pou yo te pran pouvwa a? Tout nèg konnen, tout popilasyon an konnen ke nou te yon mouvman peyi lòk. Nèg yo gen angajman yo, yo pa vle respekte mo yo, yo chwazi pran n yon lòt fason. Men sa w wè k rive a la e aprè plizyè rankont ke n fin fè, yo resanti ke mwen pa prale nan lojik ke yo vle a, yo pran n yon lòt fason. Kòm jodi a la, yo sou pouvwa, m ap di yo kouri, men kanmenm fòk yo bouke, e lè yo bouke, Fòk yo kanpe. E lè yo kanpe, fòk yo poze. John Joel Joseph site non w nan kòm kwa w ta enplike nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moise nan bal materyèl. Kòman w ka reponn sa? Bon, an n di ke John Joel Joseph se yonn nan zanmi, se atravè de SDP mwen konnen John Joel Joseph, se swit avèk rankont ke n te konn fè, nou te konn pale. Men m panse ke. Popilasyon wè klè e yo konnen ki kote materyèl sòti, yo konnen tout mizanplas ki ka fèt. Si y ap pale de materyèl, m pa kwè ke ki mwayen m pral gen pou m ta bay materyèl pou abouti avèk angajman sa a ke nou nèg yo te gen nan men yo. Ou sot di DG Lapolis la se svp ki mete l la Delcassy e pou batay ou fè ansanm avèk yo. Sa ta vle nou fè kwè ke ou trayi, nèg yo trayi w? Definitivman, s on kou monte l ye, s on trayi. Kòman w konprann sa?
Sa ke m konprann. Nèg yo tout miz an plas yo, aprè lit la, yo te fè konprann ke se te asyèt nou, se te kiyè nou, se te li k te barikad nou, se li k te tout nou, se li k ta pral pèmèt nou sòti nan sa ke n ye a. Imedyatman ke yo fin fè akò ke yo fè a, yo jije ke yo pa deside reponn ak angajman yo te gen avè nou, Yo chwazi sèvi avè nou avèk abitrèman. Ou ta vle fè kwè tou seri de operasyon sa yo ke lapolis ap mennen nan blòk Tòsèl, bò kote Pò Pènye, se ta kòm se de je lapolis la se nan delta sekirite l, se yon operasyon sible. Sible l ye, egzakteman, ann ale klè. Si lapolis ap fè yon operasyon, li di w konsa ke l antre nan yon gwoup gang. Konbyen zam lapolis di w l sezi? Ann ale klè. Bon pou m fè raple mesye yo. Yo yo pran yo konfiske 2 ti forad. 2 ti forad sa yo se yo menm ki te konn ap pote nèg anba vyadik la wi pou al nan manifestasyon. Se yo menm ki t ap fè tout jan de mobilizasyon yo konnen ki te konn fèt la wi. E a sèt epòk André Michel se nan 70 la l te ansanm avè m. Jodi a la li ka ap dòmi. Caribe lka ap domi el rancho li ch panse ke tout è posib tout è fini men sèl sam di yo jodi pa demen gon repons li gen pou bay kanmenm paske pouvwa pa lòt kote ke nan men popilasyon. Eske w ka konfime se sa w konprann de ou sot pran yon slogan André Michel te di l kote l te di krisifye Jezi libere Barabas sa vle di ou panse se ta avè w l tap pale? Bon, definitivman, nou tout ke l te angaje ansanm avè nou nan lari an, li vin santi ke repons ke l p ap ka bay la, e se nou menm pou l satis, e pou l krisifye. Kòman m ta ka eksplike sa? Li di dirèkteman, se nou menm ki te Jezi pou li. Une fwa ke kounye a la, li jwenn Jenèf kòm alye l pou l kolabore ansanm avè yo. Li kolabore avè yo, epi l ap krisifye Jezi. Èske w ka konfime pou nou si lapolis arete yon machin e yon pikòp doub kabin pou ou?
Frè m, lapolis arete yon pikòp doub kabin pou mwen. Swa jamè! Swa jamè, monchè! Swa jamè! A kiyès sòlda yo arete l? Ki moun yo arete nan machin nan? Ki moun ki te nan machin sa a? Tout sa yo se difamasyon. S on sòt de matrakaj Kòman Meksik mwen mwen di nou sa nou pa mete l an aplikasyon. Nou te gentan fè plizyè rankont. Une fwa ke nèg yo wè yo pa ka aboutir avèk angajman ke yo genyen an, y ap chèche dè matrakaj. Imajine w byen, nèg yo nou toujou pale. Jiska mentnan, yo nan faz de nogosiyasyon. Se kondisyon ou vle a m pa ak antre nan lojik la avè w. Men m di yo sa se byen konte, mal kalkile. E m te di l pou Léon Charles. Kalalou pa leve lòt jan ke tèt anba. E pouvwa a se enfemèl yo. Jodi a la, se sa Andre Michèl prevwa li ka fè, m ap di l sa, kouri jan l ap kouri a, pi devan li pral wè si l te byen kouri. Mèsi Atis. Nan atik Miami Herald ekri Nan atik Miami Herald M ap fini la Nan atik Miami Herald ekri a, yo di ke w te pale ansanm avèk John Joël Joseph pandan ou aprè lamò Jovenel Moise. Ou kapab konfime sa pou nou? Si se pou m pale avèk plizyè pati politik, plizyè dè, m te ka di w, dè dirijan politik, men sa pa otan ke m gen yon lyen, m gen yon relasyon ansanm avèk John Joël Joseph nan zak ke l t ap mennen. Sa pa di ke pandan m te byen ak John Joël Joseph sa otan ke sa l t ap mennen m t ap mennen l ansanm avè l. Men tout moun ka byen avèk yon moun. Menm jan ke mwen byen avèk André Michel. Nou byen avèk plizyè lòt. Jodi a la ki sa k pase? Sa k ta di w ke aprè Jovenel fin pase jan l pase a la, se sektè demokratik ki t ap vin kraze sa m posede? E pandansetan, tout miz rankont ke n te konn fè, Se nan espas ke yo kraze a m te konn fè l.
E nou konnen. Lapolis kraze preske pou popilasyon paske mwen tout sa m gen se pou popilasyon m nan. An a an analize byen. Lapolis antre yon kote l tire yon bèf. Lapolis antre yon kote l tire yon kabrit. Lapolis antre yon kote l kraze yon lekòl. E an menm tan l kraze yon legliz epi yo di se moun pa m k ap fè yo. M ap di yon sèl bagay. Nèg yo fè kou a yo mal pase. E m pa konn si n raple n gen on bon m te ka di w on m te ka di w on tapajè paske Theriel li pale a mèt repriz li di jou m konte. M pa konn si nou tout tande l onivo dè rezo sosyo tèlman l konnen ke negosyasyon byen fèt men se byen konte mal kalkile. M ap toujou di yo sa. Jèn gangan, jèn pran. Ok, dènyè kesyon pou nou, dènyè kesyon pou nou, dènyè kesyon pou nou fini, èske ou konte pote plent pou leta ayisyen? Answit èske ki nou ap site anpil de konsènan Pènye, èske ou kapab bay yon ti esplikasyon de sa kap pase Pou fè dènyè? swit avèk kesyon misye a, enfòmasyon fè kwè ke aprè operasyon lapolis yo, genyen manb nan popilasyon Pènye a ki viktim de pwòp sòlda swadizan kòm yo di Banm di nou yon bagay.

Si leta tap fè yon bagay epa sezi l tap sezi l. Pou n montre w ke se zak vagabonday, zak abitrè kap fèt. Mwen menm map toujou kenbe lajistis kòm soutyen, kòm bousòl pou n pousiv tout nèg ki gen tout sa kap fèt yo. Pou sa kap pibliye pè li a, map di nou yon bagay. Nou menm etanke medya nou reprezante katriyèm pouvwa. Mwen tyen aske nou ankete. Mwen tyen aske nou fè tout demach ke pou nou fè pou n wè si sa yap di yo veridik. E ann byen gade, n ap gade gen nèg k ap di, gen polisye k ap mawon, gen polisye k ap dis, gen polisye k ap dat. Si polisye gen fòs sa yo gen an mesye, kiyès ki ka batay avèk lapolis? Pandansetan deviz lapolis la se pwoteje e sèvir. Ann antre nan kad yon operasyon, yo di y ap deniche bandi. Konbyen bandi yo di yo arete? Kou nèg yo rive nan kafou a, yo detui lavi yon pakèt ti chofè moto. Yo rive ap wè ti machann yo vide yo atè. Eske sa antre nan lojik operasyon lapolis? M ap di direktè lapolis la e paske l pa gen manman. Men m ap di l yon sèl bagay, li pa gen yon manda. Pa gen yon moun k ap pase sou pouvwa sa a k ap rete. Ou prale, w ap tounen. Yon lòt ap pran. Jodi pa demen, m ap jwenn jistis mwen kanmenm. E m prale. Medam e mesye, sa a se Vitelòm ki t ap pale. E pa sa sèlman l di non. Li di pawòl toujou. Ann tande. An, ann kontinye tande Evite Lòm pandan yon ti moman. N ap retounen pou n kapab pale, pou n kapab di sa n panse nou menm. Ann ale.
M rete a moral mwen a 1. M p ap dekouraje. Ni m pa gen peyi derechanj, m pa gen oken kote m pral kache. E m panse ke si nèg yo te gen yon pwoblèm avè m tou, yo t ap jwenn mwen. Mwen inosan etan ke yon jèn antreprenè, ki ne a Tòsèl, domisilye a Tòsèl, ki genyen yon domisil koni, mwen jije se malonèt si tout fwa m ta gon pwoblèm avèk lapolis ki ap pwoteje e sèvi an pou yo pa ta ka ekri m pou fè m konnen egzakteman ki pwoblèm ke genyen e si dcpj ta vle tou pou l ta tande m, pou l ta alerte m nòmalman, ke m konnen m pa gen pwoblèm avèk Leta ayisyen, fòk m ta fè tou lenesesè pou m jwenn avè yo. 7 jiyè dènyè a, mwen gen yon pwoblèm ki rive m, kote ke dè endividi loudman ame kraze yon gran pati nan bilding mwen. Mwen menm ki konnen ke nul n'est au-dessus de la loi, mwen fè lenesesè, mwen konsilte kabinè davoka m, mwen pote plent o nivo di pakè. Swit ak plen ke m pote, se konsa m ap sibi yon pakèt pèsekisyon, spesyalman nan men de responsab o nivo bac, nan men aktyèl kowòdonatè Palè Nasyonal ki se Vladimir Paraison, answit de responsab du komisarya e des unités spéciales o nivo de lapolis la. Kote ke genyen ki rele m, k ap enpresyone m, men mande ke swadizan pou m viv an pè, Se achte pou m achte lapè m. Pou m gon repo, se dedomaje pou m dedomaje lapolis. A kèl fen m pa konnen. Mwen menm jodi an, m ap fè popilasyon an konnen an jeneral, nèg yo chèche yon chapo, swadizan di ke mwen se youn nan gran kidnapè, mwen se youn nan yon gang pwisan. M panse ke yon nèg ki nan gang, li p ap envesti jan l ap envesti la. Yon nèg tou ki ta vle fè gang, li p ap chwazi. Chèche lajistis kòm bousòl. A gran etonman, yè, m resevwa yon apèl pa yon gran otorite ki mye plase onivo de lapolis, swadizan k ap konsilte m an ka de negosyasyon. M deklare misye trè klè, M pa annafè, se travay m ap travay. Si se pou achte pou m ta achte lapè, vomye ke m pa janm gen lapè. Kèlke zè aprè, Mesye yo debake lakay mwen, yo kraze kloti ke yo te fin kraze ke m rekonstwi an, yo redemoli l. Nan tèt operasyon sa, moun ki ladan an son moun ki trè koni. Pou m pa mete lajistis an difikilte, mwen p ap tèlman site non. Men pòkont, sa byen fè m mal pou DDO aktyèl ki konnen m trè trè byen Se pa yon moun swadizan ke yo ka pale l de li, se yon moun li konnen de bèk ou zong, de la tèt o pye. Mwen genyen responsab Boys lan ki se vwazen m. Mwen genyen ex prezidan komisyon de la jistis ki sanse vwazen m. E m gen anpil otorite o nivo lapolis la ki mye plase, ki ap viv de prè m, ki konnen m trè byen. Ke se pa moun k ap pale yo de mwen. Nèg yo pran anpil pretèks. Swadizan ke nou se yon nan asasen kap asasine la polis, ki anpeche polis fonksyone e la prèv è gran popilasyon ap viv de jou an jou nèg yo itilize plizyè blende yap ranfòse fòs pou anpeche n fonksyone. Map fè mesye yo konnen pa gen anyen k sekrè k pa devwale. Se youn nan rezon map konseye anpil otorite ki genyen gwo mwayen nan men yo pou sa kap fèt la. Pou yo jis raple yo de le pase Dimitri Herard. Pou yo jis raple yo de le pase de Carl Henri Boucher. Paske pouvwa li enfemè. Jodi ap ou, demen ap pou yon lòt. Pa gen moun ki pa viv sou skonn apèl tanpèt, siklòn, tranblemanntè. Ann gade. nan ki peyi ke nou ye. Men mesye map mande yon sèl bagay. Aprann konnen ke lapolis se oksilyè de la jistis. M pa gen zam pou m goumen ak lapolis. M pa gen kòb tou pou m achte lapolis. Men mwen menm map mande lajistis pou fè le devwa, pou fè le nesesè. Kòm kwa ke mwen pote plent o nivo de pakè. Le komisè an chèf te deside pat voye dosye a o nivo kabinè denstriksyon lòske Vladimir Paraison di l ke si l se chèf li pa gen dwa voye non l devan jij. Men, atravè de tout mezi ke kabinè davoka m te pran, dosye a fè chemen l. M ap di nou trè klè mesye, Paul Ruth sòti Latibonit, Emman Jean Louis sòti Okap, Kolibri sòti Fatima. sa ka rive yo gen mwayen pou yo envesti, yo gen mwayen pou yo achte yon pati nan lapolis la. Men m ap raple nou, depi an elemantè, nou genyen lenstriksyon sivik, ki egzakteman anseye nou ki sa n dwe fè pou n sèvi peyi sa a. M vle fè nou konnen, pa gen yon moun ki pa pase anba lalwa. Jodi a sa ka rive. Pa presyon ke la jistis ap sibi, li pa ka reyajir. Men jodi pa demen m panse ke gen de dispozisyon k ap pran, la jistis gen pou l debou. E m ap santi m fyè lè m wè m kanpe anfas Vladimir Paraison pou l ap di m rezon ki fè ke li kraze kay mwen an. Lè sa a petèt li ka eksplike m, èske se lajan ona polis la ki nan men m? Èske se 45 milyon ke yo te pran kay Jovenel la ki nan men m? Èske egzakteman se vilaj Jovenel t ap fè a? ke se li menm ke m ap viv ladan l, pou yo ka detaye m dirèkteman ki pwoblèm pèsonèl. E m jije l malonèt pou Rodrigue. Si ke mwen te arete, mwen libere, nou pran machin mwen, lajistis mande pou nou remèt mwen yo. Pou m mande nou li, nou jije m pa gen dwa mande l, nou met avi rechèch dèyè m. Èske sa egziste? Èske se sèl ou menm ki chèf dè chèf? M panse ke. Ayè, se te Normil. Petèt ou pa konn kòman demen pou ap pase. M ap pote yon sèl konsèy a tout nèg ki nan enstitisyon polis la, pou yo raprann konnen ke yo gen pitit, yo gen manman, yo gen frè, yo gen sè, yo gen yon fami. Bòt toujou konnen pa gen anyen ou fè, dèyè pa peye l. M swete ke nou rete asire ke lajistis ap rive sou nou. E se sèl li menm m genyen kòm zam. Sèl li menm m gen kòm bousòl. M ap aplike lalwa. M ap kontinye pou swiv nou. Se te yon plezi pou mwen. Mèsi. M pa konnen si gen kesyon. Gen enfòmasyon ki fè kwè ke Bondye te mande 400 mawozo. Oh, Bondye pale trè klè. 400 mawozo. An n jije trè klè. Si m te gen 400 mawozo dèyè m, m pa panse ke jodi a la, La police tap pèsekite m konsa. Paske tout moun konnen kiyès ki 400 mawozo. Se pa moun kap pale yo de 400 mawozo. Sa ka rive nèg yo chèche yon chapo de couverture, men mwen di w trè klè, nou menm etanke medya, nou reprezante katriyèm pouvwa. Ankete trè byen pou wè. Wap wè gen 2 blende ki o nivo wout la la, al swiv pou wè depi wè l fè midi inè yap antre anndan kolibri pou yal nan gran chita pale. Swiv pou wè lè l fè de twa, 3 zè aprè midi rive 4 è, yap antre nan vilaj souri pou yal fè pewòl. But, ann eseye enfòme epi nou menm nap ka eklèsi piblik la an jeneral pou yo konnen ke se pa, si e te travay lapolis zanmi m ki tap fèt, ann serye, lapolis ka travay san jij de pè, lapolis ka fè pèkizisyon san l pa gen yon swa transmi, nou gen yon pakè kap dirije jiridiksyon an, nou gen yon chèf gouvèneman, pa gen anyen k janm fèt pou akonpanye lajistis e lapolis se oksilyè de lajistis, m panse ke. La police la se li ki alye 400 mawozo. M pa konnen si gen lòt kestyon. E ou sòti ou sòti san ki wap rejwenn anpil fòs moun konnen se pou yo fòs moun ki bay ki sa ou jije la. M pa konn si w tap swiv premyè entèvansyon m. Mwen di nou trè klè si m gen yon pwoblèm a la polis m gen yon domisil koni dcpj ka envite m. Mwen gen yon antrepriz ki sètifye pa ministè di komès. ki patante pa dgi se ke m finans konnen l. Dcpj si son sispisyon l gen de mwen, li ka envite m. E si l envite m petèt li pa wè prezans mwen, la l gen tout dwa l pou l met avi. Èske w konprann? Bon, m jije ke son entimidasyon, son pèsekisyon. An ale klè. Si 7 fevriye nèg yo fin asasine yon prezidan repiblik, yo kraze yo kraze yon bilding mwen. Aprè yo fin kraze l, mwen pote plent lajistis, lajistis envite nèg yo, angiz pou yo parèt lajistis, si w konnen w pa koupab, parèt lajistis. Ou pa chwazi parèt lajistis, ou kontinye ap entimide yon lòt. Èske pouvwa a prete pou ou tout tan? E m konnen gen yon sèl chèf, se sèl Dye di gran Jewova. Pa gen lòt chèf ke li. Tout nèg ou wè k ap fè lapli e lebotan sèlman souf la. e m panse ke nèg yo konnen tout kote bandi yo ye. Ann gade trè klè etanke medya. Nou pa wè yon komisyon ki fòme kal antann avèk Izo? Nou pè son komisyon kal kot Ti Lapli? Nou pè son komisyon kal kot Krisla? An nou klè, ann tande ke yon prezidan repiblik asasine. Kiyès kay nan tout endividi ke yo arete yo tande k kraze? Se mwen menm ki pi fasil. Si m te bandi vre ou panse se sa nèg yo t ap fè? Se paske yo konnen m se pitit yon pòv malere. Mwen se pitit sòrèt pom paranm swadizan kem pa plase pou moun kem ye jodia em di nèg yo sa Bondye di se pa sa lòm di kem pa pè mpa gen peyi derechanj mpap janm pè e map kontinye aplike lalwa kòm bousòl mwen map fè chemen lajistis kont tout pèsekitè. Se pou l'une des raisons ki fèm pran lajistis kòm chemenm kèlkeswa la fason fòk mwen repare.

pou kraze brize map di Lorvensky mpap fè menm jan avèl e menm jan Romero nèg yo ap di ke mpa vle wè lapolis Ronel ki se wotè Junior ki se wotè yo pa rete lwenm yo rete tou prèm yo konnen mpa konnen yo mwen konnen yo men mpap janm fè menm jan avè yo e mpa gen mwayen tou poum aplike zam kont yo e mpa leve nan sa mpap chwazi antre nan sa tou mstatye moral mwen a 1 e map toujou kenbe lajistis kòm bousòl map swiv nèg yo jiskobou. o nivo de la jistis. Nou gen enfòmasyon ki antre nou ke e le fèt ke se koulè w ki trayi w. Gen moun ki di nan zòn nan si w te ouvri bouch w ou tounen la ke yo ta pèsekite w konsa. Èske se vre?
Bon, non sèlman koulè a trayi, gon kesyon de konesans. Depi w pa chwazi ret a nèg, fè tchoul nèg, yo toujou panse ke se yo pou w pase pou pi bon. Men mwen menm m ap di nèg yo, m abitye ak sa. Rezon, lè m te fèt, M pa t menm konn jwenn pitimi pou m manje. Se te la m ki te konn ap boukannen patat. Vwalaleka kounye a n pa ka kiltive yo. Jodi a m pa ka manje diri mayi kay. M p ap dekouraje ak sa. Men m ap fè ke nèg yo konnen trè klè. Rezon k fè ke m fè silans, se paske m jije yon prezidan de la repiblik trayi par le pnh. Se pa mwen menm pitit Sorèl ki pa ka trayi. Dans ce contexte, nèg yo mèt fè sa yo fè, yo mèt fè tout sa yo vle, la justice ap pousib yo. Nèg yo se yon kote ki la jistis e eske ki sa kabinè davoka ou di? Kabinè davoka m nòmalman nèg yo kraze, li konstate, nou pral asiyen dirèkteman DDO, nou pral asiyen DG lapolis, n ap asiyen dcpj e non sèlman sa,

Ou swiv sak pase nan Grandans? Ann gade moun ki te pwisan pwisan yo kòman yo pase. Yo pat gen lajan, yo pat gen zam. Bondye granmoun. E fò nèg yo wè tou. An nou klè.
Medam e mesye nou tap tande chèf gang nan Vitelòm ki tap pale. Misye fè figi l di menm jan avèk politisyen ayisyen pou l di l pa bandi se òm dafè ke l ye eksetera. Men nan koumansman videyo a nan premye sa ke m fè n tande la a li di koze li di koze men m gon sèl kesyon m ta renmen poze nou nan sa misye di la yo èske n kwè èske n kwè vrèman misye opozisyon te konn ap sèvi avèk misye jiskaske yo konstwi gang sa a. Nèg sektè demokratik, èske n kwè pawòl sa a? Kesyon sa a, m ta renmen nou eseye reponn mwen li pou m ka konprann yon seri de bagay. Je vous aime.